Se li menm, li te soti mizik la, jodi a nap soti videyo a. M swete kè tout moun kontan e m swete tout moun ta renmen gade videyo a. Map mande nou sipòte Soeur Rosemary Philippe sou chanèl sa a ki se Soeur Rosemary Philippe. Ankouraje nou avèk travay la nap fè a, nou se yon gwoup jèn, yon gwoup kretyen, kretyèn kap travay, kap fè efò pou Kris. E nou menm tou m vle pou nou ankouraje nou tou ki ap fè travay la. E mwen menm pa bliye pase sou chanèl mwen an ki se Esterlande Officiel, pase banm lòt love la. Menm jan mwen menm map travay pou nou an, nou menm tou travay pou mwen tou, banm yon ankourajman avèk yon grenn abòne, yon grenn kòmantè pou dim kòman mizik la ye, eske l bèl oubyen eske l pa bèl. Trè byento mwen gen videyo a map soti pou mwen konnen l vivan. E mwen gen yon gwo bout tonton. e kòman m ta di sa yon gwo bout tonton ki ansanm avèk nou se yon mizisyen li ye li konn jwe piano li jwe kibòd li jwe tout bagay e mwen swete m ap ofri nou e m ap pase nou tou alò yon moun ki pa konn jwe mizik ki ta renmen jwe pou Bondye ou vle jwe kibòd ou vle jwe piano nan kenpòt bagay la li bon. Nou menm tou nou ekri chante, nou ekri fim kretyèn. Ou menm ki ta anvi antre nan pwogram mizik evanjelik la kontakte nou. Nou menm nap ede w pou w travay pou Kris menm jan ansanm avèk nou. Mèsi paske ankò jodi a nou prezante nou kèlke moman ke Dye aple nou pou misyon sa a e nou toujou travèse men kounya la nou dakò pou nou avèk li san pou san. Nou te toujou travay de konsè avèk lòt zanmi nou yo men kounya la si w bezwen nou w ap jwenn nou avèk sè Esther. ki pale avèk nou la. Nou se maestro jeneral wap jwenn nou akonpanye sè estè e sè rose marie tanbyen wap jwenn nou akonpanye nou di bondye mèsi paske apre midi a la nou kapab nan konprenn chenn sa konplètman nan tounay sa nou kapab di bondye mèsi e nou salye tout fanatik yo ke bondye beni nou. E semèn nan nou genyen semèn 22 a nou gen pou n antre non sèlman sa ou pa pwòl avèk sè Estè nou gen pou nou gen yon chanèl pwòp pa nou ki se les adorateurs du dernier temps w ap jwenn mwen menm la w ap jwenn mwen menm epi frè Jil. Pa bliye sipòte m sou chanèl mwen an ankò ki se Esterland Officiel. Se sè Esther pa nou ki jwe nan la croix de Djouna, se manbo Esther pa nou ki jwe nan les fruits de la crainte de Dieu. Alors pa bliye mwen genyen 2 nouvo mizik kap soti nan kòmansman mwad jen an. E nou gen frè nou Kebo ki gen yon nouvo mizik kap soti. Pa bliye sipòte nou, konsa Bondye ap beni nou. M espere ke nou tout trè byen pa la gras de Dye. Nou konnen depi nou wè, nou wè moun sa nou gentan wè se atis pa nou e Mondésir Osmond. E menm jan e frè Kebo, John Kebo Sena vin pale ansanm avèk nou, li gen yon chanèl ki pral kòmanse la e m panse ke nou ap jwenn bèl bagay paske li se maestro a, li chante e Soeur Estelle Officiel w ap jwenn li tou e w ap jwenn mwen menm ki se frè nou Mondésir Osmond. e n ap jwenn plizyè lòt moun toujou. Se sa k fè m mande nou tou pou nou al sipòte mwen, fanatik Estherland Officiel yo, m mande pou nou al sipòte mwen nan chanèl pa m nan ki se Te Amo Jessica 509. Paske depi nou ale Te Amo Jessica 509 ou Te Amo 509 Jessica, se menm bagay la. Depi nou senpleman make Te Amo 509, anpi lè nou gade n ap wè Jessica a moute dèyè l. Sa di ke m mande nou yon grenn abòne. Edem pataje video a anpil m kwè Bondye ap beni nou nap jwenn bèl bagay kote nou pral ri tou paske gen anpil moun ki gen tristès pou paske tristès yo ap kouri ke Bondye beni nou ke gras Bondye ret ansanm avèk